Kòman nou ye? Se mwen menm Sese ki retounen avèk yon lòt videyo pou nou e anvan m kòmanse jan m toujou fè l la m ap bay yon shoutout avèk moun ki te kòmante an premye nan videyo presedan mwen an e moun m ap bay shoutout jodi a se Dife Jay m ap fè w konnen ke m wè w e ke mwen apresye sipò w e mwen renmen w anpil anpil anpil anpil anpil. Ok, so video jodi a Mwen vin diw, mwen vin pote pou ou 5 fason ke ou ka rive nan 1000 abone nan mwens ke 1 mwa Tande sa m di nou an, 1000 abone nan mwens ke 1 mwa Ok, so preparew san pale anpil, ann ale right nan video a Fason 1. Poste sou topik ki an vòg. Kòman pou nou fè sa? Gade kisa, si nou follow lòt youtuber, gade kisa yo poste plis, gade kisa ki an vòg pou moman an, gade sou kisa yap fè video, gade sou ki challenge, kòmsi ki challenge ki an vòg kounya, ki sijè ki an vòg kounya. Paregzanp, te gon epòk se te challenge sèlman ki te an vòg, te gen challenge, emm. whisper challenge kom si ou mete yon bagay nan zorey ou epi lot moun nan ap pale pou eseye di sa lap di ya you know e tout youtuber tap poste de li so chache sa ki pi an vog yo epi poste sou yo lè konsa lè yon moun tape kom si li tape the keyword li tape keyword pou l Jwenn yon videyo sou challenge sa a, videyo pa w la ap parèt nan tout lòt videyo k ap parèt avèk you know keyword sa a. Nou konprann sa m di nou an? Fason 2, Rete konsistan. Sa se youn nan pi gwo bagay ke w bezwen si w ap fè yon YouTube channel e si w bezwen YouTube channel la grandi. Kòman pou w rete konsistan? Se pou w toujou gen yon sijè ki pare. Jan m te di nou an, nan videyo m te fè avan m te di nou kòman pou Kòmanse yon YouTube channel, kisa w bezwen pou kòmanse yon YouTube channel, fè yon lis de yon pakèt sijè ki pa bon nan tèt ou nenpòt lè li ye a, ou fè yon lis. Paske gen de lè ou gen dwa annik leve la kòmsi ou pa ou pa ka panse avèk okenn videyo sou kisa w ta fè videyo a jodi a. Ok, but si ou gen yon lis, ou ka al nan kaye a oubyen nenpòt kote ou ekri la nan telefòn ou ka di ok, bon m fè videyo sa jodi a paske m potko fè l semèn sa. Nou konprann sa m di nou an? Ok, so rete konsistan, toujou poste. Paske ou gen dwa gen. 300 views jodi a ou fè 3 semèn 3 mwa ou pa poste epi view a desann li vin like 2 views 3 views epi 4 views konprann sa m di nou an? Fason 3, kenbe videyo ou yo enteresan. Pa fè videyo ki boring, pa fè videyo ki raz. Kreyati videyo ou konnen lè moun yo ap gade l, kòmsi. An lè chòmèk se kon bagay ki tris, fòk mete ti bagay pou moun yo ka ri, fòk mete ti bagay pou moun yo kòmsi you know ki enteresan, kenbe ti bagay enteresan nan videyo, toujou byen edite yo, pran san ou pou edite videyo a, mete ti you know ti papòp, ti videyo funny, ti pa tout bagay sa yo kenbe videyo a enteresan nan tout jan, nan sijè e jan ou edite videyo a. Fason 4. Fè videyo sou bagay ki ap ede moun. For example, kote kote nou ye la a usa or anywhere else, tout nenpòt lòt kote a, moun toujou ap chache videyo sou how to do this, how to do that, kijan pou m fè sa, kijan pou m fè sa. So nenpòt sa w konn fè a, nenpòt ti bagay ke w ap fè a, ou ka deside fè yon videyo sou youtube, kòman pou w fè tèl bagay, kòman pou w fè tèl bagay. Lèt's say ou konn jwe gita, ok, so ou fè yon videyo kòman pou w fikse gita ou, kòman pou w. Kòmsi pou w jwenn on not, kòman pou w fè not sa pou l sonnen pi byen, kòman pou w akòde on not. Ou konprann sa m di w la? Paske toujou gen moun k ap chache how to do this, how to do that. Toujou gen moun ki bezwen konnen kòman pou yo fè on bagay. E dèfwa moun nan deja konn fè l wi, li bezwen pwodvi on lòt moun. Nou konprann sa m di nou an? So, konsa, ap gen plis vyouz k ap vin sou ou e moun nan ap tou abòne a chanèl ou. Fason 5, Dènye fason an, dènye moman penmba a, se pwomosyon, self promotion. Pwomote videyo w, pa neglije pwomote videyo w. Paske mwen gen de moun, moun Mona yo, all the time, yo pa kè si moun nan pa gade, pa gade sa yo voye a, yo pa kè si moun nan ap fè malonèt, yo pa kè de nothing, yo just poste, poste, poste, poste, poste. Use tout platform ou genyen pou poste videyo w. Ou gen Facebook. poste l sou li. Ou gen Instagram, poste l sou li. Ou gen nenpòt sa w genyen an, poste l sou li. Mande zanmi w pou pataje. Mande fanmi w pou pataje. Mande moun pou yo pataje videyo. Pataje videyo. Pase si w pa fè l, kiyès k ap fè l pou ou? Si w ka menm peye yon platfòm for promotion, do that. Pase pwomosyon an enpòtan. Pase w ka fè yon chanèl la, chanèl la just la. Okenn moun pa konnen w gen chanèl la. So nobody is gonna look for you. Okenn moun pa pral chache pou yo di, ok, m al tape entèl. Ou pa konnen ou gen youtube. Konprann sam di nou an? Promote video ou. Pa janm rete la. Ah sim promote moun yo pap gade. Sim dis promote video ou nou. Ok? Alright? Yes. Se te tout pou video jodi a. M fenk ba nou 5 gwo manman penba pou rive nan 1000 abone nan mwens ke on mwa. Fè sa yo. Step by step. Fè yo over like kòm fè yo and then repeat put them on repeat jiskaske w rive sou 1000 abòne a ou ka kontinye fè l lè w fin rive sou 1000 abòne a paske se pa sèlman ou vle gen 1000 abòne pou w kanpe la you get what I'm saying gen you know gen ti surprise lè w rive pi wo and stuff ok so yeah se te tout pou videyo jodi a m prale anvan m ale jan m toujou di nou an. Ale sou chanel sa gade video sa bal on subscribe ede chanel sa rive a 1k abone ok map mete link nan description an pou nou klike sou li like li en nen voyel bay zanmi w m pral ale pa bliye like komante share e janm di nou an retounen pou yon lot video demen si Dieu veut paske se vlogmas li ye tonton a video all the day all tan so tounen.